Non mwen pa bliye anyen nan machin nan non. Wap moute ak Lea pou mwen. Dakò madan. Mwen gen yon abitid lè ke pou vin chèchem mal travay ou fini twò ta wi, m antre nan travay la twò ta, pa aksepte bagay sa nan menw. Non li pa fòt mwen non madan.
Anplis tou de maten papa travay machin sal sa non, yon limen apa yon jwèt. Dakò madan map jere sa. Mesye oo, gade jan m fatige la epi m chaje travay anndan pou m fè wi. Wouy Jezi, biznis sa ap tiye m. Wouy Jezi, gade travay m gen pou m fè. Fè m yon ti tan, fatig santi pou l tiye m mezanmi. Pwoblèm biznis sa yo pa p mete m anpè menm Jezi. Wouy senyè kilè map sispann. Nan tèt map di cheri ann pou ti bòn pou travay avèm. Wouy senyè m santim fatige atò. Bon ok bal fon ti repoze sou kanape a. Wouy jezi oh senyè pi valiz la tonbe atè fatig soti pou fin avèm. Wouy m bouke atò senyè kounya m pral. M pral leve m al fè travay nan kizin nan gade vye mesye Salomon l gaye vye liv li yo la. Tout bagay gaye nan kay la kisa m pral fè ebyen. Gade pousyè. Mesye Salomon tout jounen li nan liv sa yo bagay enjenyè sa jezi humm tout jounen lap li li te ranje liv Lola l ranje yo wouy senyè banm sye retire pousyè travay sa. Twòp bagay twòp pou mwen atò. Kounye a m fin ranje la, m pral nan kizin nan pou mwen. M pral fè pwòpte nan kizin nan. Non e, avan kizin nan, ban m ranje chèz salon yo. Salon an prèske parèt la. Lè l vini fò l jwenn kote pou l chita. Pase ke m pa ta vle ke lè l vin la pou l pale. Fòm prese vit wi pou m fè yon ti bagay pou li la paske l preske vini. O senyè, petèt m ap di m ta pran sèvant. Men pran l se vre. Men mesye kou, mesye kounye a yo pa vle wè sèvant nan kay nou. Depi ou pran sèvant la yo gentan wè madanm lakay yo pa bon. E sa fè ke m pa vle pran sèvant, m oblije ap fara nan travay nou. Mennen gade touf la grès manje. Seyè! Kilè fòm reziye mwen pou mwen sa mwen fè.
Cheri, bon travay.

Paske anpil kliyan gen anpil moun ki vin anba kay yo tou konnen si ta la fò ap trase plan, fòm fè gen kèlke edifis m pral fè, apatman m pral fè fòm fòm byen trase yo pou m ka vann kay yo pi byen ou konn. Mwen konnen tou pou mwen touche biznis la plis tèlman ap fatige m. Ou konnen 3 biznis sa yo cheri m santi m kansa w anpil anpil, m santi m fatige.
Wi sa choke m anpil paske m pa ka wè madanm mwen ap konsa sou travay pou l ap pwòpte, se sa k fè m di w. Fò nou fò fò gen yon sèvant ap travay avè w paske banm poze yon kesyon e tel biznis nou genyen media media kòman lap fonksyone. Ou konnen.
Biznis la mache trè byen paseke nan mwa sa m fè odit m antre yo pran yon 2 milyon pèso yo konsa lap byen mache ou konnen lè fini tout fatig m preske pa gen tan pou m vizite biznis nou konnen salon mwen mwen apèn ouvè yon salon media media kounya Ou konnen pwoblèm pa gen tan pou m vizite biznis ou cheri madanm ou pa gen tan menm non. Wi sa va wi cheri paske m pale ou de plizyè fwa ou dwe pran tan paske ou dwe m vle pou fon pouze m vle pou fò w rale yon souf epa chak chak m sot travay m jwenn ou ap pwòpte chak m sot travay m wè w ap pwòpte m vle pou w gen yon sèvant ap travay avè w. Sèvant cheri?
Wi e sa m vle. Woy m pa vle sèvant paske pran sèvant la m ta pran ni Nou men ou pa wè lè talè madanm ou pap bon e li ou pral pran. Sa m fè sèvant m pral pran mèt nan kay la. Mwen te di sa nan panse paske on sèl madanm on sèl mari. Se sa ke m oblije rele w madan Salomon. Gad on bèl ti non ba w. Genlè, kòm gen kèk ti fanmi andeyò k ap pase mizè, genlè youn pral pran, paske si gen si se fanmi m ye wa gen on ti paspouki pou li men pran nenpòt sèvant mèt nan kay la m pap asepte l paske m pa m pa vle de twa jou pou m ap mal viv nan kay la ankò. Non cheri, ou dwe ti panse sa w. Ou dwe ti panse sa w paske sa m di w la se klè m pa vle pou w ap travay konsa. Paske m vle pou fon repoze. Lè w soti ou vin sot travay ou byen bouke ou ap travay konsa m pa dakò. Fò n jwenn yon sèvant pou travay avè w. Anben ou konnen m gen kèk ti fanmi andeyò m gon yon tonton m yon sèl m palan de David gen lontan m pa pale a moun sa yo m pa pale avè yo genlè m pral chèche jan pou m rele yo kòm telefòn nan genlè pa nan men m la talè m pral pran telefòn nan pou m rele yo pou m Sil gon ti M konnen wi l gen timoun andeyò kap pase mizè la vini paseke nou genlè e jete nap jete manje bagay ap gaspiye nan kay la nou pa jwenn moun poun bali epi timoun nou ap mouri grangou andeyò. Esa m dou la cheri paske li ap trè enpòtan paske m pa dakò m pa dakò sa paske m vle pou pou Sharon e David nimewo David la pou rele l pou nou ka jwenn sèvant la pou travay avèl. Mwen met dakò cheri map fè sa. Telefòn m nan nan valiz la wi cheri banm kòd poum rele tonton m nan m gen andeyò a. Paseke sim ta relel lap bon pou mwen. Wi ou dwe relel paske ou travay twop m pa renmen lè wap travay nan kay la. M gen nimewo sou telefon nan men m pa kwè nimewo a pèdi non se byen lontan men m pral chèchel pou mwen relel kanmenm pou m ka jwenn li pou m voye. Tcheke pou wè si w ka jwenn li. Lap sone wi cheri m poko konn si lap resevwa l. Nap gade pou nou e se tann pou wè. A yon kalamite papa m gen yon mwa 4 4 semèn yon jou depi map sekle ti tè sa pou m pran ton ti mari m poko janm ka vini m pa konn kilè Bondye ap banm chans pou m tèmine humm ti moun isit yo papa yo pa mèt yo fè anyen se lajan yo wè douvan yo. Depi ou pa gen yon chèvi se lajan yo wè. Woy sak rive m la. Epa bagay la woy sak ye la. Epa tifi a te met telefòn nan sou la tranblad la. Kòman m ta prann la. E konsa moun yo jwenn anvel la.
Ah ok li resevwal ok. Allo Allo tonton David Ou genlè pa tande m Se Daline wi Wi madam Daline Pitit sè la te rele ti mafoun nan. Wi se mwen. Mwen ki moun se pa Darline ki nyès mwen an pitit ti mafoun an ki te mouri yè a la lè tranbleman de tè la mezanmi m pa janm ka wè si se ou menm non men kòman w ye menm. Mezanmi! Pitit m kontan tande vwa vwa w bèl ou pou diye konsa w bèl tou Eyy sa fè de bèl lontan nou pa wè pitan m men ki kòz ou gen pou mwen la ki kòz ou gen pou tonton w la Aah ok men m pa janm wè w gade manman Stéphanie mouri la nan men m menm wè w m pa wè w nan antèman an menm Mezanmi pitit an mwen mezanmi m tèlman kontan wè w Kisa w di ou gen plan pou mwen.
Oh tonton ou ou senpl ap fè moun ri ou konnen se konsa nou se konsa m bèl tou tonton wi tonton ah plan m gen pou ou ap e ti fyo la ou genyen ou genyen menm kont avè w la m ta vle ke pou voye l pou mwen pa ba w isit pase ke m konnen ou manke mwayen pou w jere l M gen anpil byen bagay ap gaspiye m gen lajan m preske pa wè sa pou m fè avèl ou konnen yon sèl ti pitit fi m nan m genyen li lekòl wi tonton wi se byen sa si w ta voye l pou mwen m ap mete l lekòl ou konnen m ap fè tout mwayen posib pou li si m konnen w ta voye l pou mwen gade avan yè la mwen ta ale m ta al fè chopin pou ti fi m nan m ta tou fè l pou li tou. E m konnen Estephanie se yon bèl tifi mizè fè tifi a pa sanble anyen tonton l se ta bon kote manje ap gaspiye preske jete l ap jete manje ti fanmi a ap pase mizè.
Sa w di m la a? Heyy! Se tout Estephanie ap di mezanmi se sèl ou menm ki te ka fè yon kichòy pou nou nan kalamite sa a. Piton mwen! Hey! Pou m twò kontan ase bon pou m chita ase woy! Machèt la manke blese wi! Tè kontantman manke mennen danje! Woo Jezi! M son atò! Enben m pral lakay la tande! M apral rakonte story a tande! Ok! Ok! Woo Jezi! Woo m delivre! Ayayay! Ayy! Bon! M a ye la wi bon! E bourik la pa wè danje non jan m wè la wi bon! E bon! Donk ou konnen! E nouvèl sa m tande la m pa ka rete! M pa ka rete! Fòm ale mal bay Stéphanie nouvèl sa paske si yon gon plan pou nou bon kidonk fò plan sa reyalize m pa konn kijan kidan de plan li ye bon fòm ale bon mesye ve na tounen lan jaden an si gen tan li ka jwenn nouvèl wouyy kote pitit la Stéphanie Stéphanie Stéphanie kote kote l ye la m lage kòm la ayy kote Stéphanie.

Se pa sèlman pou ou non, gon sipriz pou nou. Ou konprann sa m di w la? Banm nouvèl an non pa. Ah ben men sa l ye.
Ou pa sonje ti nyès mwen an m te gen lavil lan? Ah ok. Ti nyès mwen an Daline, pitit ti Mafoun ki te mouri nan tranbleman de tè. Ou konnen ti nyès mwen an m gen nan vil la? Ki donk pandan m nan jaden an la m ap fon ti sekle, ou konn ti tè sèch la anba pou m te ka planton ti mayi, m te di w jaden an papa w pa janm te wè anyen. Ebyen li relem la lèm sezi di bon gon bagay poum di avèw wi Tèlman ou fè telefòn nan manke bat mwen nan jaden an. Bon papa ou konnen se sou vibration m te pete Anben ou te ou te di papa w sa pou lèl ap tranble pou l pa pete kou pou si m te envite nèg la pou l banm pou l edem yon ti èd nan jaden si l te vini m tap wont paske lè telefòn sa tranble tranble nan pòch mwen m vin bon kou wi Ou konnen papa w avè w pa menm kounye a tan nou menm avèk mwen menm jan m te leve a se pa menm bagay
Anben ou kwè kòw cho m pral fwèt li ak dlo. Enben men sa l ye, lè nyès mwen rele m nan jaden an, kounye a l di m konsa l konn gen yon plan pou nou. Men, ou konnen nan kalamite sa a n ap viv la, ou wè jan bagay yo ye, m pa bezwen di w, ou gen gran konprann. Kidonk la a, li gen lè anvi leve nou, donk kidonk se ou menm wi, ou pral leve w la, ou pral, ou pral viv nan chato li, ou pral moun sa yo moun ki gen kòb. Kisa papa? Jan w tande l la pitit mwen.
Ou pral byen pase.
Aah pitit, w ap kite byen pase dèyè, paske moun sa yo, yo gen vrati. Ooh yo gen kamelejay e yo gen gwo yo gen menm bato pou moun sa yo m pa bezwen di w nou pral byen pase pitanm. Tann map telman kontan. Ay pitanm ou pral fon prensès Ay ou pral fon prensè pitanm m te di w sa m te di w sa. Men papa map fom tou al lekòl. Non ou deja konnen ou la ou gen 1 an la ou pa janm al lekòl la wap resi jwenn privilèj.

Alo Kendy! Kote w ye tanndat sa map sone telefòn nan pa janm ka pran. Ou konnen fò w toujou met telefòn nan disponib lè m bezwen w pou m jwenn ou. M bezwen w vin kote m lakay la.

Non sa pa reponn ankò madam, m panse map jere sa. Dakò. Dakò madam, ebyen m pa rete non m ale wi. Dakò, bòn jounen. Ou menm osi.
Mezanmi hey! Depi maten pa m pati lal nan jaden. Li poko janm tounen. Hey epi li pa kite anyen depi maten pou m manje. E m grangou. Adjee. Gadon lavi e li menm tou lal nan jaden men manyen mpa kwè l manje non ho bondye jiskilè wap retire nou nan mizè sa papa jiskilè seyè ooh jezi papa antoulèka mkonnen yon jou fò bondye chanje bagay yo kanmenm wi. E m kwè Bondye ap chanje sa yo. Sèl lespwa papa m genyen lè l vini pou l pote w bay pou m manje. Paske m vrèman goumen. M p ap janm dekouraje nan lavi sa non. M p ap dekouraje. E m konnen Bondye gen yon plan pou mwen. E Bondye gen yon sipriz pou mwen. E m p ap janm vann vijinite m. Grangou pa fè m fè sa ki mal. Mari m konnen m nan kalamite, m nan soufrans, e m konnen Bondye ap retire m ladan kanmenm. E grangou pa fè m fè tenten. Bondye gon plan pou lavi m kanmenm. Bondye gen pou l leve m. E m kwè sa.
Ooh jezi Yo toujou di konsa vye rèy touye ti chen men yo pa janm konnen sa Bondye sere pou yo lavalas pa ka pote li ale Ooh nou delivre vre nan kalamite sa Dat map panse bagay sa Bondye papa se kounya ou resi don mò vre jezi Ooh pandan se tan m kite pitanm nan lakay la san anyen Humm m pa konnen kòman map jwenn li m pa menm konn sil pa endispoze lakay la paske m pa gentan kite anyen pou li Jiteman map rive sa gon nouvel jezi m te konnen wap delivre nou nan kanp sa ooyy m te konnen delivrans lan pat lwen ayayayy pou m pata janm pou m pata pa loure jezi m nan nan sitiyasyon sa lè vin retirem la pou m pata kontinye lourel ayayayy ooh.

Kounye a lè pou m al gade yo konnen vye bèt yo maranba m pa ka kite yon tòti nan bra. E ou pa kite anyen nan kay la pou m manje papa? Pa fòt mwen pitanm. Ou te kite 2 lam anba tab la ou pa t wè yo? M pa t wè yo papa.
Ayayay! An vrèman vre m pa t gentan chache bra kite pou ou non. Epi m chache yon pakèt bra anba m kite l. M bliye l wi kounye tèt nèg tèlman nouvèl la cho pou m vin ba w nouvèl la. M pa janm kite bra anba ti pye zorèy lan. Ou toujou gon nouvèl papa. Ou konnen bon m pat deja di w se ekout nyès mwen an ta li nouvèl nou konnen nou konnen ou gen pou w monte nan vil la donk li gentan pale avèk chofè a m tande chofè a ap rete tann nou nan tèt mòn nan anwo m pa ko konnen m pa konn tèlman zòn nan men depi w rive m te gentan li te gentan bay ki koulè machin nan ou konnen chye a la andeyò machin pa ka antre ou konnen se cheval avèk bagay ki ka antre. Eeeuu zanny moun gen pa gen wout mache kounya yap tann ou anwo api wa la kounya lè ou pral pran e vali e konnen epa sak ou gen ti sak rad la ou mete ou bagay la wap pran yo epi kounya la pral jwenn yan e wa tande epi fè kòw kontan non pitit bon delivre w konsa pa ri se ak kè kontan map vin la wi pou kontan m kontan ayayay cherim non men yon bò m santi m vrèman tris kòman sa kòman sa paske papa ale kite w si m ale sa ta bon. Bon bagay Men papa ki moun ki pral fè manje pou ou? Ki moun ki pral lave pou ou? Jodi a son bèl bagay vre wi men delivrans sa ti cheri m nan nou pa ka kite l ale non. Ti frè m nan la l pa ka fè anyen pou ou. E mwen menm ki pou lave pou li. Anben konnen Bondye pa janm bay pèn san sekou. Menm jan w ale a Bondye va fè m a m a leve gran bonè m a bou yon kouch kite la. Epi lèm vini ma bal laga bagay poul manje nan men laga ou men ou pa la men ou menm li tap pi bon si ou ta ale wi paske janm bezwen lavi ou chanje poun retire nou nan penitans nan kalamite sa la. An tout cas papa m vrèman tris pou mom m pral kite. Ou pa bezwen tris pitit.
Bondye ap montrem ki chemen poum fè. Bondye ap montrem la. Anpil chagren, tristès pou mom m pral kite w papa. Paske w te toujou la pou mwen, pou w te sipòte m. Menm lè nap soufri papa ou te toujou la pou mwen. Ooh konsole yo pitom, konsole yo, m konnen bagay yo, m konnen sa wap travèse, paskew konnen lanmou yon pitit a papa son gwo lanmou, e lanmou papa tou a pitit son bagay ki san parèy, men kidonk delivrans lan rive fò nou prann fò n aseptel, ou konnen menm jan lèzeprèv yo rive nou asepte li, donk fò nou pran delivrans lan tou, se pa jwèt nap soufri la a. Fò ka konprann sa, men si jou delivrans lan rive pitanm, m konnen bagay yo pa fasil, ou pral sonje papa w ki te konn ba w bèl istwa chak fwa yo ap dòmi avè m w abite wè man manman w mouri lontan, kidonk la a, ou pa ka pa ale paske la a ou pral, kote ou prale a ou pral jwenn lekòl ou pral lekòl, w ap byen, donk afalbetize papa w ki pa konn anyen, ou konprann, rès yo rale piti, ou pa byen okipe okipe w de ti frè w la, paske li la nan men nou la a, l ap manje, l ap bwè. Gras a Dye. On lè tou wa wa prepare on chimen pou li, wa voye pran l tou. La retire nou nan kalamite a ya. Paske fò wè lavi a pa dous. M pap ka viv san ou vre non papa. Reziye w pitan m, reziye w, reziye w, reziye w. M ap priye Bondye pou ou tande. Paske m te gentan abitye avè w. M konnen sa vrèman vre se nan men m ou fèt la depi lè manman w mouri se mwen menm ki manman, se mwen menm ki papa. Kidonk m konnen bagay yo, m konnen pran kouraj, pran kouraj. Pran kouraj tande Fadou. Papa w ap toujou renmen w, papa w ap toujou papa w, kèlkeswa sikonstans lan k rive, m ap toujou papa w, w ap toujou pitit mwen tande.
M konnen w pa de, m konn sa depi lontan se timoun dosil ou ye, w pa janm nan bagay, m konn sa w pa janm nan bagay, ou konnen nyès mwen Daline se pa yon moun m abitye avè l depi l piti l nan vi l, m pa konnen men m konnen l ap trete w byen paske se menm san nou ye. Se menm san, se pitit matant a w. Yap pran son kanmenm tande. Ok ou pa bezwen pè pitanm. Anben ti pitit mwen al mete rad sou ou non ale pran ale pran sèk la mete rad sou ou pa bezwen pè pa kriye pitanm wouyy gade ti dlo kap sot nan je li pa kriye adye l sonje papal depi l poko men marye menm non ale dèyè ale pran sak la mete rad sou ou wi tande met chòchèt nan pye w ok papa ayy sa di vre wi.